Sak pase kijan nou ye frè ak sè mwen yo nou anfòm m se Iman Joazile depi bò isi a la nan New Jersey a pou ou menm ki pa konnen jodi dimanch 21 fevrier 2021 an a inè 31 minit nan apremidi nou pral fon ti pale. Lè w fin gade videyo blag sa a, jan m toujou di nou an, si nou vle, mwen va pataje li dekwa pou lòt Ayisyen frè ak sè nou yo ki sou rezo sosyo yo, yo menm tou yo kapab gen chans jwenn mesaj la tou. Mwen reveye yè maten sou yon tweet de Kelly Bastien ki vrèman kontrarye m. Pou ou menm ki pa konnen, Kelly Bastien se yon medsen misye ye. Misye te prezidan chanm depite an lè l te nan chanm nan. Misye te prezidan sena a lè li te senatè di depateman di Nò. Nan tranzisyon ansyen prezidan Joslèm Privè an, misye te nan palè nasyonal la kòm konseye Joslèm Privè. Donk misye se yon tranzisyonis lavalas. Misye pa regle anyen! pou moun nan Nò yo, moun sa yo ke li te reprezante nan Sena a. Ebyen se sa ki fè, moun Nò m yo te fout misye katon wouj nan dènyè eleksyon yo, lè misye te fè l kandida ankò o Sena pou le Departement du Nord. Nan twit misye an, li di kwot, E si legliz katolik sa sosyè o zegliz pwotestant pou lanse yn mobilizasyon nasyonal kontr la diktatur. Yo t ap make listwa peyi Dayiti pou anpil tan. Unquote. Msye pale de diktatur. An nou rete sou mo sa a pou on ti tan avan nou avanse nan video blag la. An nou pran on ti tan tou piti pèp ayisyen pou nou analize mo sa a, mo diktatur sa a ke nou wè msye itilize nan twit li a. Misye konnen trè byen, misye konnen pi byen pase nou ke pa gen diktati vre nan peyi a. Li konnen sa. Li konnen pa gen diktati vre nan peyi a. Alò l ap repete mansonj la, l ap repete manti a. Paske li konnen an kominikasyon, plis ou repete yon mansonj, se plis chans ou genyen pou fè moun pran mansonj lan kòm verite. Ok Li menm avèk tout akolit li yo ki nan opozisyon kraze brize lavalas la Yo tout nèt itilize mo diktati lan kòm yon bòz wòd Pou yo pou yo kapab kreye sansasyon nan opinyon piblik lan Pou yo kapab ensite popilasyon ayisyèn nan a leve kanpe kont le prezidan Jovenel Moïse. Yo wè tout sa yo fè, yo wè tout manèv yo itilize pou fè pèp la kanpe kont Jovenel yo echwe. Ebyen, nouvèl tantativ y ap eseye jounen jodi a se pentire prezidan an kòm yon diktatè. Egzakteman menm game play, menm strateji oligarchi an te itilize kontr lansyen prezidan Aristide an 2004. Ebyen jodi an se menm nèg lavalas sa yo nou wè ki fè tèt kole avèk menm oligachi sa a kont Jovenel Moïse nan enterè menm oligachi sa a ki te fout ansyen prezidan Jean Bertin Aristide 2 koudeta a. Alò ou wè nan ki nivo nèg san konviksyon politik sa yo, ou wè nan ki nivo vagabon san ideyoloji politik sa yo danjre, ou wè nan ki nivo nèg sa yo danjre. Misye vle fè w kwè ke Jovenel Moïse se yon diktatè. Pèp Ayisyen! Ann serye non! Ou pa enbesil, alò pa kite nèg sa yo ba w manje kaka aran pou ze! Non! Si se vre Prezidan Jovenel Moïse te yon diktatè, Ou pa panse nèg sa yo ki nan opozisyon kraze brize lavalas la, nèg sa yo ki rann lavi lavi misye enposib la, nèg sa yo ki rann misye san souf depi lè misye te pran pouvwa 7 fevriye 2017 la, ou pa panse si misye si misye te yon diktatè vre, ou pa panse nèg sa yo tap gentan oubyen mouri oubyen pran anbasad pou yo fout tèt yo egzil? Ann serye non pèp ayisyen! Ou pa panse si se vre Jovenel Moïse te yon diktatè, jan mòdèfòkè sa yo vle fè w kwè a, ou pa panse tout jounalis sa yo ki touche lajan nan men oligarchi an, ki touche lajan nan men vagabon sa yo nan peyi a pou y ap rablabla, pou y ap ranse ak dyòl yo maten, pou y ap ranse ak dyòl yo a midi, pou y ap ranse ak dyòl yo aswè sou radyo, ou pa panse vagabon sa yo t ap gentan oubyen mouri, oubyen pran anbasad pou yo fout tèt yo egzil pèp ayisyen? An nou serye non! An nou serye non pèp ayisyen, ouvè zye ou! E tout nèg sa yo k ap ranse ak djòl yo a, k ap rele prezidan Jovenel Moïse diktatè a, yo tout te viv diktati Duvalier a wi. Yo tout te viv li wi. E yo konnen trè byen jan sa te ye. Yo konnen trè byen sou Duvalier, yo mèt ap ba yo milyon dola, yo pa ta ka pèmèt yo fè sa y ap fè nan peyi a la jounen jodi a la a. Epi ou wè yo gen kè y ap rele Jovenel diktatè. Ann fè yon ti refleksyon tou piti pèp ayisyen. M konnen nou tout sa yo kap gade video blag video blag sa a la a e nan moman sa a la nou se dè moun entelijan nap ka konprann ti refleksyon nou nou pral fè ansanm nan. Yap di prezidan Jovenel Moïse se diktatè pa vre? Kisa diktature veut dire? Diktature veut dire enpoze volonte pa w sou lòt moun. Lè nèg sa yo te pran lajan nan men oligarchi an pou yo te lock peyi a pou yo ta fè menas sou vi moun nan peyi a, pou yo ta fè menas sou byen moun nan peyi a, pou fòse yo rete lakay yo, kont volonte pa yo. Alò sa a se pa diktati li rele? Sa se sa se pa yon fòm de diktati li ye? Pi gwo diktatè nan sosyete a se nèg sa yo wi. E pou wè yo gen odas y ap rele Prezidan Jovenel Moïse diktatè? An n serye non pèp ayisyen! Nèg klas mwayèn sa yo, Se nèg yo ki pi reyaksyonè nan sosyete a. Se nèg sa yo ki pli danjre nan sosyete a. Se nèg sa yo pou nou pa pou nou pi pa fè konfyans nan sosyete a pèp pèp ayisyen. Yo se dè trèt. Yo se dè kolon a la po nwa o che o cheve krepi. Pa fè nèg sa yo konfyans pèp ayisyen. Ok! An nou retounen nan tweet Kenny Bastien an pou nou kapab byen adrese dosye misye soulve nan tweet la. Misye di quote, E si legliz katolik sa sosyè o zegliz pwotestant pou lanse yn mobilizasyon nasyonal kontre la dictature? Unquote. Tande refleksyon yon swadizan entelektyèl. Nap dakò avèk mwen ke Ayisyen ki swadizan fè grandes études la, Se ayisyen sa a ki se pi gwo pwoblèm peyi a. N ap dakò avèk mwen? Misye mande pou evèk pedofil legliz katolik yo. Misye mande pou pastè vòlè, pastè raketè legliz pwotestant yo, pou yo mete fidèl tèt mare yo nan lari pou rele aba prezidan Jovenel Moïse, yon prezidan ki eli demokratikman. Ou wè misye pa mete vodou a nan malpwòpte li a? Alòske, li konnen an tèm de popilarite, vodou an pi fò nan sosyete ayisyèn nan. Ebyen, rezon an, se paske li konnen vodou a pa trayi. Vodou a pa nan meli-melo, li pa nan danse kole avèk moun relijyon pèpè sa yo. Li pa nan danse kole avèk moun relijyon blan kolon sa yo ki pa janm rate yon okazyon pou kenbe pèp vodou sa a, pèp ayisyen sa a nan lesklavay fizik e nan esklavaj psikolojik. Malpwòpte legliz kadejakè sa yo, malpwòpte legliz pedofil raketè sa yo, yo pa fout itil nou yon mèrd! Se malediksyon yo pote ba nou, se detounen yo la pou detounen nou sou wout nou pèp ayisyen! Ouvè zye nou! Sonje ke legliz katolik te envesti gwo lajan nan lesklavaj ke nou te ye pandan 300 ane a. Sonje wi pèp ayisyen. Historically speaking, the Catholic Church has always been on the side of the oppressor against the oppressed people of the world. So don't expect them to be your savior pèp ayisyen. Don't expect them to have your best interest at heart. Ok? Si e te Bondye blan yo a nou tap tann. pou te reveye konsyans revolisyonè nou, pou n te kase chèn lesklavaj sa a ki te nan pye nou, ki te nan kou nou an, pèp ayisyen. Nou te fèk tanmen nan lesklavaj. Nou te fèk tanmen nan lesklavaj. Ok? Gade, pèp ayisyen tande byen sa m pral di nou la. Nou menm pèp ayisyen sa a, nou se vodou. Nou pa katolik. Nou pa pwotestan. Alò ke malpwòpte sa yo rete lakay mèt yo. Yo pa pou nou. Yo pa pou nou. Ok. Jan de esklav domèstik tankou Kelibasyen yo, nèg sa yo ki toujou la pou trayi, nèg vanyan, nèg vanyan pami nou, k ap chache wout delivrans la anba blan kolon yo, k ap chache wout delivrans la anba oligachi k ap souse san pèp la depi lè yo yo fin konplote pou asasinen Anperè Desalin nan, ki li menm se te yon wougan. ok alò pa fè nèg sa yo konfyans ok pa fè nèg sa yo konfyans e map fè yo konnen ke nou pare tann yo yo dwe panse farin nan ap vin nan menm sak fwa sa a gade nou pare yon pokann ak tout foumi pou yo malè avèti pa touye kokobe ale di yo sa ale di yo sa. Alò se la nap kanpe aprè midi a ou fin gade video blag la si ou vle ou va pataje li ankò yon fwa non pa mwen se Iman Joazile a la pwochèn babay.